E m ap salye le mond antye, m ap salye pèp ayisyen an. M ap pwofite de videyo sa a pou m ka di nou bon konba e bòn ane 2022. M pa prete anpil, m jis fè videyo sa a pou m eksplike le mond antye avèk pèp ayisyen an e nan ki sikonstans konfli sa a li retounen eklate anba Dèlma. Ant Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 avèk ri El Maya. Kontrèman avèk moun k ap fè manti, moun ki pa gen enfòmasyon, bon e konsa peyi a fonksyone, k ap bay manti, k ap di sa yo pa konnen. Konfli sa a eklate se paske gon gwoup polisye e n ap tou pwofite mande direktè jeneral polis la, nou konnen ki s on moun ki konpetan, E ke pou li pran responsablite l vizavi de yon pakèt polisye. Paske n konnen pou moun pa di, se paske nou gen pwoblèm pèsonèl a polisye, nou pap site non. Men, men nan ki sikonstans, konfli sa a retounen eklate. E gen yon ekip polisye, ki sa yo amize yo fè? Yo gen dwa nan yon bakòp la, enpi yo jwenn moun Dèlma 2, moun Dèlma 4, moun Dèlma 6, yo pran yo, yo arete yo. Lè w panse ke arete moun nan, se nan komisarya yo prale, moun nan konnen ke li pa konn nan manyen zam, li jis abite nan yon zòn. Lè kounye a nou kouri al nan komisarya nou tande arete moun nan, kisa nèg yo fè yo pran l nan riyèl maya yo pote l bay bandi pou tiye l, pou koupe tèt li, pou boule l. Premye jenn gason zak sa pral rive, se yon jenn gason ki rele Tiga. Tout moun Dèlma 2 konn Tiga, e pa nèg ki konn nan manyen zam. Nèg yo annik pase nan cha blende yo, yo wè l kanpe sou lari Dèlma 16 la, yo kanpe cha a devan l, yo desann cha a, Yo di li arete l yo fè l moute cha. Lè l panse nan komisarya yo prale, lè fanmi l kouri al nan komisarya, yo antre nan riyèl maya ti ga mouri. Yo pote l bay nèg riyèl maya touye. Menm gwoup polisye sa yo pran Verly Johnson. Verly Johnson ki sa l te konn fè? Verly Johnson t ap travay nan yon depo. Verly Johnson alyas Tizo. Li te gen yon ti non jwèt Tizo. Li t ap travay nan yon depo, lè yon moun achte ou fè yon kòmand nan depo a, se Johnson sa a ki al fè livrezon pou pwopriyetè depo a. Le fait que Johnson se timoun Delma 6, mesye yo jwenn Johnson sou lari ya, mesye yo pran Johnson, mesye yo pran Johnson, epi yo antre riyèl Maya, yo tiye l, yo koupe tèt li, enpi yo boule Johnson. Twazyèm moun sa pral rive nan mwad desanm 2021 e se gout dlo sa ki pral ranvèse vaz lan.

Pandan y ap boule Lòbeka, kòd yo te mare l la pran dife, Lòbeka kase kòd la, l kouri. Yo ba l plizyè bal. Li kouri a tout bal yo. Nou voye l Medsen San Fwontyè, lè l rive Medsen San Fwontyè, pou l pran swen, ka a te gen tan twò grav, li mouri. Pou Lòbeka, Fèt Lòbeka 16 desanm Fèt Lòbeka 16 desanm 2021 an wi, mesye yo pran l 15 desanm nan yon stidyo, paske fèt li t ap nan 16 desanm, nan 15 la l nan yon stidyo Dèlma 24, nou pran l anndan Dèlma 24 pandan l vin nan stidyo a, E nou desann avèl nou boulel nan riyèl maya e ke lobeka kounye a pral mouri 24 desanm lopital ok sa vle di se sa pou lemond antye konnen kap pase. Sa vle di Gwoup polisye sa yo lè moun dèlma 2 dèlma 4 dèlma 6 wè yo nan lari lè w panse se polisye kap fè travay lapolis enpi se polisye ki nan gang riyèl maya polisye k nan gang sou bèlè polisye k nan gang ritimas yo arete w yo pote w bay gang pou touye w di m ki moun ou ta rele jimmy cherizier barbecue mwen menm nou panse map pran sa nan men nou. Eske nou ta panse map kite nou tiye tout moun lakay mwen? Se menm gwoup polisye sa yo. 17, 18 jwen 2021, yo pran bandi riyèl maya, yo pran bandi sou bèlè, yo pran bandi ritimas, yo mete yo nan cha blende, yo antre la. Kote m chita map fè videyo a men kay la. Yo antre, yo kraze kay moun, yo boule kay moun. Lè popilasyon wè, se lapolis. Mwen menm mwen di moun yo, si e lapolis nou pap goumen a lapolis. Lè nou panse se la police fè tout moun repliye e lè sa yo vè cha blende a yo fè bandi yo desann yo fè yo met dife la jounen jodia mesaj sa se pou le mond antye se pou tout konsène yo se pou gouvènman se pou chèf police la e ke nou menm anndan delma 6 nou pa nwi moun dayè tout moun wè nou rete nou foure kò nou nan twou nou nou pa nwi moun men nap defann tèt nou nenpòt jan. Poutèt sa, n ap mande Direktè Jeneral Polis la pran responsablite l pou evite pou lapè ka retounen nan zòn nan, paske nou bezwen moun Riyèl Maya retounen lakay yo vin viv anpè, nou bezwen moun nan Bawozi, moun nan Raboto, moun nan Koridò Cheri, nan Ba, nan Dèlma 2, n bezwen tout moun sa yo retounen lakay yo. Nou bezwen zòn nan retounen ap fonksyone e ke pou tout biznis, tout aktivite ap fonksyone nan zòn nan. Sispann fè manti, ap fè moun kwè o wi, o se teritwa. Nou bezwen teritwa pou n fè kisa? Nou bezwen Riyèl Maya pou n fè kisa? Sa k gen nan Riyèl Maya n bezwen Riyèl Maya? Riyèl Maya nou pou nou, Riyèl Maya se pou timoun Riyèl Maya. Ke tout moun Riyèl Maya ret viv Riyèl Maya. Paske m paka konprann on nèg ou polisye, on gwoup, on gang. Bon banm pran egzanp sa avanm fini video a paske m di m pap fè video a long. Sanon Kempès moun toujou tande map site nonl. Tout moun konn moun kap pale a Babekyou pa konn pè moun. Sanon Kempès evade de prizon 25 fevriye 2021 ansanm avèk Anel Joseph nan prizon sivil Kwadèboukè. Se Sanon Kempès sa ki touye responsab sivil prizon Kwadèboukè a, enspektè divizyonè a. Pou nou pa di se manti map fè. Di wo grade nan lapolis yo mennen ankèt. Se yon polisye wi ki toujou sòti avè l nan machin wi. E sa nou kenpes pou kisa l te kondane nan prizon. E te e te e te pou kidnaping wi yo te kondane l a pèpetite pou kidnaping. Pa gen okenn sikisal kidnaping k ap vin anba Dèlma. Pa gen okenn gwoup polisye ki bezwen gen kòb. ki nan move kondisyon, ki pral vin fè gwoup gang nou pou n enstale yo anba Dèlma. Ankò yon fwa, e polisye onèt, polisye kredib ki nan enstitisyon sa a. M konnen se yon enstitisyon ki gen anpil moun serye, anpil moun onèt. Mwen menm, Jimmy Cherizier, Barbecue m pa ann afe avè nou. M pa nan goumen ak lapolis. Dayè m pa ta ka goumen avèk pwòp tèt mwen. M se polisye, m ap mouri polisye. Fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, an jeneral pa ann afe a lapolis. Men gen seri de polisye ki nan plizyè gwoup gang, lè yo nan gwoup gang sa yo, lè yo voye yo nan zòn pa nou yo, ki sa yo vin fè, yo tou pwofite vin tire, vin kraze, vin brize. M vle lemond antye konnen, e pa lapolis n ap goumen, se tèt nou n ap defann. E ankò yon fwa, direktè jeneral lapolis la, pran responsablite w, mennen ankèt ou, al gade pou n wè Sanon Kempès, èske se se pa polisye ki nan gang avè l, ki sòti avè l, yon nèg ki te kondane nan prizon a pèpetuite pou kidnaping, èske se pa polisye k ap sekirize l? Ankò yon fwa, Leta ayisyen pran responsablite yo pou lapè ka retounen anba Dèlma, men nou menm moun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, moun k ap viv anba Dèlma, nou di ba Dèlma p ap gen sikisal kidnaping, pa gen kote pou nèg vin fè gagòt, vin kidnape moun, sere moun, e ke nou menm n ap goumen jiska dènye gout san nou. Ankò yon fwa, mèsi, m jis fè videyo sa pou listwa e pou laverite, kontrèman avèk moun k ap fè manti, k ap fè kwè e teritwa n bezwen pran.